Bonjou bonjou nap salye tout zanmi kap swiv nou sou Haiti Hot Topic jodi an la yon nouvo yon nouvo Haiti Hot Topic jodi an la nou pral pale de nouvo mon vi sa ebyen pastè Reno ansanm avèk Blondine Ferdinand ke yo sòti pandan ke nap fè tout pakou nou sou Facebook lan sou YouTube ebyen nou jwenn anpil youtubè anpil fesboukè ebyen deja ap montre ezateman ebyen kisa kijan Ebyen moun sa yo, yo menm yo prale nan ki direksyon ke yo prale? Jodi an la, nou tap fon pase sou Facebook avèk YouTube, nou tal tonbe sou chanèl sa ki se Doudoun ki tap esplike avèk yon pakèt bann lòt ankò ebyen kisa yo wè nan monvi an, ki erè k fèt nan monvi an, ebyen nou menm jodi an la nou pral di w ezakteman kisa ke nou wè anndan monvi sa ebyen ke Pastè Reno, Pastè Reno! ebyen mete deyò, yon pastè, yon, yon aktè. E bonjou nou retounen. Pa bliye ou gen pou abòne chanèl sa, lè w abòne chanèl sa ebyen chak moman ke nou ouvri yon live, nou ouvri yon videyo, ebyen lè sa wap jwenn wap jwenn wap jwenn ni, ou senpleman pral abòne ansanm avè nou, wap klike sou ti bèl lan, ebyen wap ba nou yon thumbs up e si w vle comment tou wap desann pi ba epi wap kòmante anndan chanèl la. Ann al antre byen rapid la, nou pap rete anpil ansanm avè w. Ou konn nan patka sa ke nou pa fon pil tan. Pastè Reno, pastè, an predikatè, dyak, evèk, e an pwofèt, e byen aktè. E anndan movie sa, lè nap gade movie an, nou wè gen anpil kote kèk mesaj pase, men menm kote a tou gen anpil erè anndan movie an. Erè ke nou wè anndan movie an, si wal nan Lingdemyèl, e byen gon bagay ki ka rive nan Lingdemyèl. Ke nou pa wèl anndan mon vi an, nou di Blondine Ferdinand, eske w rete pou yon vrè ling de myèl, oubyen se pa pou yon vrè ling de myèl, oubyen se ki sa w vle fè aprè sa? Nou pa konnen. Kesyon an pou ou aktè a, oubyen aktris lan, kesyon an pou ou. E anndan mon vi an, ebyen nou jwenn gen kèk mesaj ki pase anndan l, mesaj de kokobe, ebyen ki pase anndan l, lè Bondye, lè w mande Bondye yon bagay, li ba ou l, Ebyen ou pa dwe refizel, sa w te mande a ou dwe pranl, ebyen gen defwa l konn aji avèk lafwa. Kote jan sa sòti ebyen ki te vin desann sou Blondine nan. Lè map gade sou tout Facebook lan ebyen kòman ebyen Blondine li menm lap prezante tèt li, nou wè li ta enpe enpe enpe difisil pou zanj sa ebyen ta sot kote l sòti pou ta desann pou ta vin ebyen aji ansanm avèk avèk lafwa Blondine. Paske si nou ta poze pastè Reno kesyon

Gon fason ke w ap reprezante tèt ou, ebyen jan w reprezante tèt ou, li vin sanble w. Se sa k fè, nou ta di konsa ke, antanke yon pastè, ebyen gen yon limyè w dwe pote. E si w ka pote limyè a, ebyen bay moun fè nwa yo, ebyen, ebyen moun fè nwa yo dwe di yo konsa ke, men ki jan ke yo dwe, ebyen, konpòte yo. E ki, ki sa k genyen? Pastè Reno trè entelijan. Nou pral di w kote l entelijan, li konnen Blondine li menm kounye a la, paske nou t ap pale avèk yon moun yon lè, M te di konsa ke si te gen bon pwomotè ayisyen nan epòk sa la, yo ta dwe fè anpil kòb ansanm avèk Blondine, paske nan epòk sa, avèk fanatik li yo ki se tizè, ebyen y ap kouri dèyè l, y ap mache dèyè l nenpòt kote l ale, yo t ap fè anpil kòb ansanm avè l. Se sa m te di. Ebyen, li gen lè Pastè Reno wè ou byen tande sa m te di an, ebyen li anplwaye l. Sa k fè li pran Blondine pou patisipe nan Monvi ansanm avè l pou sèlman ka ba l moun pou moun kapab wè Monvi a. Se sa ke nan. Ou konn anndan Hot Topic nou menm, nou ba w verite a jan l ye. E nou t ap gade yon entèvyou pastè, pastè Reno kote l te desann, li te desann e vizaj tout lòt pastè yo. Nou pa konnen si s on radyo nòmal oubyen si s on ti bout mamit nèt radyo. Ebyen, li t ap fè entèvyou sa, kote yo t ap poze l kesyon, li te di konsa ke, o, li se premye, premye pastè ki patisipe nan Monvi. Wi, ou se premye pastè ki patisipe nan Monvi. Paske pastè yo, anpil pastè yo, yo gen klas, ebyen, yo konn, yo konn nan ki, nan ki nivo ke yo ye, yo konn nan ki kategori ke yo ye, yo dwe rete nan kategori an. E ou menm, ou, ou s on aktè, ou se, ou se, ou s on ko, ou s on, ou s on komedyen. Paske lè y a, gen anpil fwa lè y ap gade ou vre, ou sanble avèk on komedyen, on pastè ki sote sèlman la, sou Facebook, fè nou tout vin pastè. Ann ale la jodi an la Andan Hot Topic! Ou konnen nou ba w verite a jan l ye, nou pa kache andan Hot Topic. Se sa k fè nou site non andan cho a, nou site non andan cho sa. E wi, nou t ap gade Doudoun ki t ap fon ki te gen plizyè moun ki ap fè yon seri de etalaj ebyen sou Monvi sa, ebyen kòman Monvi a. Gen moun mwen m fè menm m fè menm apwòch lan tou, Si gon ling de myèl Blondine ki sòf avèk ling de myèl lan? Ou senpman te priye sèlman mari w geri? Kisa w fè? E nou pa pale plis toujou ou fè nou ri hein paske nou wè ling de myèl sa e pa konsa nou konn wè ling de myèl yo e pa konsa nou konn wè ling de myèl yo nan monvi e nou kontan tou nan monvi an pa gen nenpòt timoun ka gade monvi sa e wi nenpòt timoun ka gade monvi Ebyen ebyen pastè gen non an paske li pa gen oken oken bagay ki ede sanse ladanl de bo de de yon seri de lòt bagay ankò se zafè nou wè ling de myèl lan ebyen li fèt a la machin ling de myèl lan se a la machin li fèt men nou kapab di se pa yon yon move monvi kel ye li son bèl ti monvi kel ye nou menm nou nou o nivo de ekleraj e li full HD e e li pa gen pwoblèm de sa sa vle di si wap gadel ebyen li Li nòmal. E tou son nan movie tou ki ka pase nan nenpòt televizyon evanjelik, ebyen li ka pase sa k fè nou gen tan fè mesye Amen Tele yo deja ebyen yo menm yo woule l. E ou menm tou si w bezwen konnen plis de movie sa ou pral gade ou pral antre sou youtube ou pral gade l. Se pa reklam ke n ap fè pou yo men ou dwe al gade l paske l gen kèk mesaj anndan l tou pandan n ap pale w lan li gen kèk mesaj anndan l ki se lafwa. Lafwa ou dwe gen lafwa nenpòt kote nan nenpòt bagay Ebyen si w gen lafwa, ebyen Bondye li kapab pase ansanm avè w. Se sa ke n te wè Blondine gintan anplwaye. Pandan nou pa konnen eske Blondine gen mari deja oubyen l pa gen mari men l t ap chèche yon kokobe, ebyen l jwenn yon kokobe. Bondye fè mirak la, kokobe a fin geri. E anndan Monvi an tou, sa nou pa ta ka konprann nan se frè Frè kokobe a, misye, malgre misye te dwe moun lajan, m ta, m te swete ke yo te fè karaktè a pi byen toujou, malgre misye te dwe moun lajan, misye vin soti nan loto, ebyen misye pa menm peye kòb lan. M santi, m santi ke la gon erè tou, e mèt, e anndan Monvial, li mèt misye te gen pou l mouri, men se pa konsa l ta, e pa konsa l t ap pase, li t ap seleman e, e, e, e, e, e, e, e, pase de kòb ke l pran, Ke l al pran nan men dyab lan, ke l al vann frè l la pou l fè frè l la kokobe, men se pa de kòb de kòb li te dwe a. Se se se se sa senpleman nou wè anndan karaktè Monvi an la kote ke misye lè misye mouri an, lè misye vin vin vin pran bal yo, ke nou wè se pa se pa konsa ke l ta li ta dwe ye. Misye te dwe peye kòb kòb moun moun lan l te dwe a l te dwe peye kòb sa lè l te vin gen kòb. Ok se sèlman nou wè erè sa fèt tou anndan Monvi an. Ann ale ki lòt bagay ankò? Nou te wè nan movie an. E movie an pastè Reno nou diw li entèlijan anpil, li pran anpil lòt e lòt atis ebyen poul fè patisipe nan movie an tankou li antre nan zenglen li pran enpe e kibò ankò li antre li pran li pran li pran on lòt ankò pase misye menm kote nou diw pastè Reno komik li li son on on on pastè predikatè e dam misyonè Li se kiyes anko. Misye se jwif li se profet li se kiyes anko. Nap gentan di w anko nap gentan di w nan lot live kiyes misye ye. Ebyen misye se aktè, li se pastè, li se predikatè, li se dam misyonè, li se, li se lajenès, si se tout nèt, pastè Reno, nèg se, ye. Pa bliye ok zanmi m, nap, nap, nap di w anndan Hot Topic ebyen nou chèche, nou pale. Anpil moun ebyen ap fè anpil gagòt la ansanm avèk movi sa, movi sa gentan gaye sou tout, sou tout e, e youtube lan, nou ap poze tèt nou kesyon menm èske Eske movie sa li sekirize bay 2 aktè yo ou byen lòt aktè ki soti movie an kòman ke yo pral fè kòb lan nou pa konnen kòman ke yo pral fèl e nou santi lè nap gade movie an movie an pa sekirize anndan youtube paske gentan gen twòp youtubè ebyen gentan ap lagel la tout kote nèt tout kote ebyen ap lagel paske yo depi yo tande non Blondine genlè sit yon kote ebyen tout moun bezwen ale bon se pa non ke nou vin fè anndan patkas sa nou menm nou vin baw verite an pastè Reno e pastè Aktè Pastè Reno ki next move lan? Eske w pral pran yon ougan pou fè yon bon vi ansanm avè l? Nou pa konnen. Eske w pral danse yon bon peristil? Nou pa konnen. E w ap ba nou repons anba hot topic lan. Fè nou konnen eske Next next step la eske se on monvi avek on ougan Mesi a tout zanmi kap swiv nou pa bliye subscribe ebyen pou lè nou fè on nouvo on nouvo live ebyen pou kapab jwenn li se te zanmi paw lan de Haiti hot topic na rankontre on lot lè anko sou menm chanel la braze sou chanel lan ebyen wap jwenn ebyen tout dènye ebyen sak soti yo mesi.